Salut tout bèl moun mwen yo, sa kap fèt se fanm prefere w la k tounen nan kay la jodi avèk yon nouvo video pou ou. Avan m kontinye, kite m di yon gran mèsi a tout moun ki abone sou chanèl la, moun ki toujou gade video m yo, ki like, ki komante and ki share pou fè yon lòt zanmi w retrouve chanèl si enteresan sa pou fè yon lòt zanmi w fè pati de fanmi an. Mwen di w yon gran mèsi pou sa, ou pap regrèt. Jan n ap gade an la timoun m oblije kenbe l nan men mwen paske Manman m ap dòmi, pitit la ap dòmi. Si ke m al depoze l, m ap gen plis, se kòmsi si ke m al depoze l pou m rekòde, m ap gen plis anvi, m ap gen anvi amenn di nou plis bagay, e si ke m reveye timoun nan, se mwen k ap fè l dòmi pou kont mwen. Ok timoun, jodi a mwen vin pale nou de kèk kòmsi stipidite pou nou sispann fè nan relasyon. Lè m pale de stipidite a men son trik ke m itilize konsa. Anpil nan nou, m konnen nou medam yo, tankou lè ke swa ke nou potko gen moun nan vi nou oubyen yon bagay konsa. Nou te toujou gon fason nan mete ti kò nou bèl, fè ti mekòp nou menm jan avèm, byen ke mwen menm son bagay m toujou fè. Konprann sa m di w la, jis pou fè moun nan wè w. E pi, lè ke ou vin abitire, lò ke ou vin renmen a moun nan, amen, ou kontinye fè l toujou. Wap kontinye fè, wap kenbe l pou yon ti tan, men pa pou anpil tan. Wap kontinye fèl. Epi, malchans pou ou kounya la, kelke mwa vin pase, ou komanse ap pote neglijans, neglijans, neglijans, neglijans, ou pa fèl ankò. Jan ou vin reyaji a e kòmsi se avèk papa ou oubyen avèk frè ou tap viv. Non cheri m, li pa fèt konsa. Bagay yo pa fèt konsa. Eee, menm jan ou wè ou menm kòmsi depi ke ou ansanm avèk yon nèg. Lap pase tout kote li ka diw konsa ke tout otan ke menm sa nèg lan ka di a men depi tankou si ke l avèk yon fanm lap pase yon kote ansanm avèk li li pa jwenn omen nenpòt 4 oubyen 5 nèg pou pi piti gadel li poko gen fanm nan menl lan enben se menm jan pou ou tou ma cheri ou wè depi ou gen nèg ou poko ka rive yon kote ansanm avèl pou mete tout fanm ki la sou ou et ou poko gen fanm nan mon cheri ou poko gen nèg nan mon cheri al chèche nèg ok. Janm di nou an medam gen de stupidite jan de stupidite sa yo nou sipoze evite yo paske gason toujou gen je toupatou e pa dil bouzen pou sa se nòmal poul gen je toupatou se gason ki nonl se nòmal poul gen je toupatou ok se janm wè se jan nou wèm di nou an medam gen kèk bagay nou pa sipoze fè yo bagay sa yo yo pa fèt pou nou pa fè yo ankò jan te konn mete ti kòbèl byen fre tout bagay ok. Moun nan konn envite w sòti, ou pa gen okenn pwoblèm, piske se te fèk, nou te fèk rankontre, but ou pa gen okenn pwoblèm pou sòti, epi kèt de twa jou kòmanse pase, l kòmanse ap envite w sòti, ah yo tèlman menm m pa ka sòti, m pa ka sèsi, m pa ka sèla, se nòmal pou l al chèche yon lòt fanm pou l sòti cheri, yes, se nòmal pou l al chèche, e lè sa pa bay tèt ou pwoblèm, paske w pa ba l tan, w pa ba l afeksyon, w pa ba l bò pou l jwenn, kòmsi pou l fè w santi ke w ap viv. Ou pap al bo pou sa. Anpil gason ta renmen kòmsi manyen madanm yo pou yo fè l santi l fanm. Men ou menm lè sa ou menm fanm nan, pa vin di konsa ke ah ou pa santi w byen, swa ke w fatige, pa vin bay jan, pa vin bay moun jan de bagay sa yo kenbe. Pa vin bay moun jan de bagay sa yo kenbe. Dayè depi se pou mari ou toujou sipo, ou sipoze toujou disponib. Ok? Ou toujou sipoze disponib. Epi kisa n konn fè ankò? Yes. Kòmsi, anpil nan nou, m pa pral di konsa ke kòmsi pou n konpote kò nou mal, men kòmsi, si ke w gon moun deja nan vi w, m pa wè rezon pou w kontinye ap bay lòt moun nimewo w toujou. Ou pa bezwen yon nouvo bebe, ou gentan gen youn deja, m pa wè rezon pou w kontinye ap mache sime, simaye nimewo bay tout moun. Dayè depi w wè gason an byen kanpe cheri m, li gen odas pou l kanpe w sou wout ou, pou l arive mande w nimewo w, kòmanse ap felisite w, rantre kòmsi tout kote l wè. ki ka tape ou ki ka tape sistèm ou, ou gentan wè sou kisa moun nan kanpe, ou pa gen pou bal nimewo ou, e bal nimewo tou ou ka ba li nan moman si w jennen paske gen de jan moun ap mande w nimewo a timoun nou konn sa trè byen nou pa ka pa ba li l ou ka fin ba li l men aprè sa poukisa gen bloke poukisa gen lis nwa yo lè l sou lis nwa ou fini ou pa konprann sa m di w lan. Tout sa yo pou nou sispann fè nan relasyon. Anpil nan nou menm ki toujou ap di konsa ke gason ap derespekte nou, gason ap di nou sesi, gason ap di nou sela, vit sela dwèm. Mwen menm, m konnen se moun pa m nou ye deja, jodi a m pa vin pale pou gason yo. M pa vin pale pou gason yo dayè se fanm ki non m se pou fanm pou m toujou pale. Men kanmenm, gon bagay ki di w, gon yon pwovèb ki di w, il faut donner à César ce qui est à César. Donk mwen vin bay mesye yo sa k pou yo jodi a. M vin bay mesye yo sak pou yo. Nou menm medam, evite fè bagay konsa, evite fè bagay konsa. Lè w ap di konsa ke o, entèl se paske l gen fanm deyò ki fè li pa ka sesi, li pa ka sela. Ou menm tou ou sipoze ba l tan w, otomatikman ke ou pa ba li l, l ap di se nèg ou gen deyò, ou pa p bezwen konnen si w te genyen l ak si w pa t genyen l. Sa vle di, fòk ou aranje w an bòn e di fòm pou fè mari w toujou gen respè pou ou, ok? Pou fè l toujou respekte w. Paske yo souvan di w, qui veut le respect se le procure. Ou bezwen nèg la respekte w cheri m. Respekte tèt ou avan, s on bagay ki osi senp, m pa wè, m pa wè pwoblèm ki gen nan sa. Respekte tèt ou avan. Ok timoun janm te kapab di nou an. M pa vin fè anpil pale. M pa vin fè anpil pale. Dèk. M te pote ti video a pou nou. Li trè kout. Li trè kout. Men se kounye al pase nan tèt mwen la. Mwen vin pote l pou nou. Men m panse rès sa k rete yo se bagay ki pi izi yo ye. Nou ka konnen yo pou kont tèt pa nou. Nou ka konnen yo pou kont tèt pa nou. Donk. M ap kite nou la janm di nou deja. M manke leve pitit la. Jan m di nou deja, sa w te konn abitye fè avan ke ou te ansanm avèk moun nan, avan ke ou te antame relasyon an, kontinye fè yo, kontinye fè yo, paske w ap toujou gen bezwen moun. Anpil moun konprann depi yo fin marye, se la fen di mond, yo ka konpote yo nenpòt jan, yo ka sosi, men yo pa sèl. Non, poukisa divòs egziste? Si divòs pa t egziste, gen de bagay ou te kapab fè. Bon, divòs egziste, sa vle di a nenpòt kèl moman moun nan ka toujou kite w. Sa vle di. Fò w toujou aranje w an bòne di fanm avan ke pou di gason pa bon, avan ke pou di konsa ke oo gason renmen vye fanm, gason renmen sesi. Avan w di tout sa yo menm fò w aranje w, retire bout bwat nan je w lan avan w wè poto k nan je pa lòt la. De tout fason medam, pa di nou pap gade videyo a, pa di nou pap abòne, pa di nou pap like li, pa di nou pap kòmante, paske m pa vin pale an favè nou. Wi m vin pale an favè nou, m di nou kisa pou nou toujou fè. Ni pa di m bay mesye yo rezon sou nou tou, paske m bay laverite. Antouka se janm te di nou an video a pap tèlman dire paske m pa vle leve pitit la nap gade byen menm tout kòm m paka pran byen map mande w pandan w fin gade video a abone sou chanèl lan like video a kite yon kòmantè pou mwen si w ta renmen m di w plis bagay toujou lage yon kò di m sa nan comment below si w ta renmen m ba w plis. Ti detay toujou. Byen ke sa ka rive yo pap menm anpil paske m pa tèlman vin pale anpil sou relasyon fanm ak gason mwen paske se yon bagay m pa prèske konnen, m pa prèske viv bagay sa. Se yon bagay yo m pa prèske konnen. Anpil nan moun m ka di sa, yo ka konprann se manti m ap ban nou men m konn tèt mwen, relasyon fanm ak gason se pa yon bagay m prèske konnen. Si m ka tande kèk granmoun ap pale kòm mwen menm chita anba bouch granmoun, m ka tande kèk granmoun ap pale epi gen kèk ti bagay m tande m vin di nou men se konsa men se pa yon bagay kòmsi ke m konnen swa ke m viv yon bagay nan nan nan nan. Non non. Mwen gwo gras Bondye fè m poko janm veku nan relasyon m poko janm an anyen anyen menm. De tout fason timoun se janm wèm di nou an. Gade video a, abone a chanèl lan, like, kòmante, share pou fè yon lòt zanmi w retrouve chanèl sa pou fè yon lòt zanmi w fè pati de fanmi an ou pap regrèt sa. Map vini avèk plis video pou ou toujou pou m fè w pa regrèt ke ou te abone. Se janm di nou an timoun m paka rete twòp. M gen mayi nan solèy jan moun yo konn di a, sa vle di m pa ka chita, m pa vle leve pitit la, m pa vle leve pitit la men kanmenm m te di fòk mwen fè ti videyo a pou nou, mwen vin fè l pou nou, mwen espere ke w renmen l pa pa ezite a, pa ezite pataje videyo a, pa ezite pataje l pou fè yon lòt zanmi w antre nan fanmi an, ou pa dwe egoyis konsa, ou nan bon fanmi konsa epi w ap ekskli moun ladan l non, dayè se pa sinyati y ap bay m bay rezon pou w ta di konsa ke lòt la p ap jwenn byen, ou pa konprann sa m di w la, pa ezite fè sa, pa ezite fè sa. pou mwen please nap wè pwochèn fwa nan yon lòt video konnen Jezi renmen nou e lap toujou la pou nou lap toujou pote bagay pou satisfè nou bye.